Sa ap fèt ou anfòm? M salye ou spesyalman mwen kap gad video sa nan lè sa kèlke swa kote ou ta twouve ou an nan mond lan m salye ou spesyalman e ou ekstrèmeman enpòtan pou nou se poutèt sa nou toujou ap chèche dè konteni pou nou kapab aprann ou anpil bagay aprann ou dè bagay spesyal kap itil ou pou kapab avanse pou kapab rive fè yon seri de bagay Nan video nou jodi a nou pral wè avèw kòman ou kapab kreye yon kont uscis. Nou konnen a lèd de pwogram Joe Biden nan aktyèlman la, gen anpil moun ki bezwen enfòmasyon sa yo. Gen moun ki pa gen posibilite pou yo fè sa, gen moun ki pa gen, ki bezwen konn kòman yo fè sa men petèt yo pa gen opòtinite pou yo fè sa. Men avèk telefòn ou nan menw jodi a nou pral wè avèk ou. Kòman w kapab kreye yon kont uscis byen rapid e fasil pou w kapab dirèkteman rantre Lèzetazini. Ou menm ki gen yon sponsò Etazini k ap ede w, ou menm ou gen yon sponsò Etazini k ap ki bezwen w vini, yon paran, yon pwòch ou, yon zanmi w ki vle w benefisye de pwogram sa a. Ou menm tou gen de bagay espesyal ou dwe aprann fè, ou dwe kapab fè pou kont ou tou. Paske gen cbp ou an, nou vle konn kòman pou fè sa, nou gen video nan kanal la ki montre kòman ou kapab kreye yon kont sou aplikasyon cbp ou an nan, kòman pou fè tout sa w ta bezwen fè pou kapab dirèkteman benefisye de pwogram Joe Biden nan. Men jodi a ankò nou pote yon nouvèl video kote ke w pral aprann anpil kòman ou kapab kreye yon kont uscis trè fasil, trè rapid avèk telefòn ou nan men w. Ou menm ki gen yon telefòn, yon smartphone, yon telefòn entelijan, yon iPhone, yon Android, sa wap bezwen fè se rale telefòn nou paske se a telefòn, se telefòn nou nap itilize, nap itilize telefòn nou pou nou kapab fè tout sa nap fè paske anpil moun se telefòn yo gen, gen moun ki pa gen òdinatè, gen laptop, majorite moun gen telefòn men. sa vin pi fasil pou nou pou nou kapab avanse. Se rale telefòn nou, rale telefòn nou, kèlkeswa telefòn nou genyen an, rale li pou nou kapab al pataje ansanm avèk ou dirèkteman kòman ou kapab kreye yon kont uscis pou kont ou san pèsòn pa ede w, trè fasil, nou pral montre w kòman ou kapab fè sa. Rale telefòn nou, w ap bezwen gen entènèt, w ap bezwen gen entènèt nòmal. ki nou konnen dèfwa gen ti pwoblèm entènèt, a men yon telefòn ki gen entènèt nòmal pou nou kapab ale. Sa w ap bezwen fè, se rale telefòn ou, ou al chèche, ou ale sou Google, tout rechèch ou al fè se sou Google ou ale, mwen telefòn mwen nan men m la, e m prale sou Google oubyen m prale sou Chrome, m prale sou Google oubyen sou Chrome, m rantre la, oubyen m ale. M antre sou chrome lan la oubyen m ale sou google la ki se menm bagay yap ban nou m ale sou google la epi kisa m fè m rantre m antre la nan ba de rechèch mwen an la ki anba la gen telefòn ba de rechèch la sitiye l nan pati anlè a la gen telefòn ba de rechèch la li sitiye l anba a la epi sa map bezwen fè m rantre la m ekri uscis imediatman m fin ekri uscis la lap tou bon m sitwèb la. Si w gade anlè a la w ap wè sit wèb la monte la otomatikman www.uscis.gov Mwen rantre ladan l la otomatikman Lè m fin rantre ladan l se konsa li reprezante pou mwen Se konsa uscis la prezante w ap wè pwosesis la li admèt moun ki Kiba, Ayiti, nou wè Nikaragwa, Venezyela Se moun sa yo k ap benefisye de pwogram la aktyèlman la. Sa vle di, se konsa paj la prezante pou lè w antre sou sit wèb uscis la. Mentnan kisa w pral gen pou fè lè w rive la? W ap gen pou ale nan espas sa la, 3 ba sa a ki make meni an. M ap antre nan meni an. Lè m fin antre nan meni an la, kisa m wè? M wè gen 2 pati la. M gen youn ki di m sign e gen yon lòt ki di m create account. Etandone se kont nou pral kreye, si w te gen kont deja ou bezwen rantre. wap rantre nan premye a ki se sigin wap rantre la otomatik men etan done se kont nou pral kreye nou pral ale nan dezyèm pati a la ki se create an account m antre la nan create an account lèm fini antre nan create an account mettenan m pral anba a la m wè email email confirmation la m pral gen opòtinite nan premye rektang sa anlè a pou m antre email mwen. Email wap mete a son email ke w itilize, son email ki nòmal, son email yo konn voye yo konn voye mesaj pou ou sou li. Pa mete nenpòt email. Paske se gen email wal mete, si w mete yon email ki pa bon, wap gen difikilte pou kapab rantre sou li. E sou kanal la tou m montre kòman ou kapab kreye yon kont email. Koman pou rekipere menm email ou tou si email ou ta pèdi. Sa vle di sou kanal la wap jwenn tout video sa ou menm ki vle aprann plis koman ou kapab kreye yon email, koman ou kapab rekipere menm email ou sil ta pèdi dakò. Mete nan wap antre email ou otomatikman la m gon email map rantre la. M gon email la m rantre'l e sa se email mwen kem rantre. Imedyatman li monte nan email confirmation. Email confirmation nan se menm email ou mete nan anlè a la, se li menm li menm pou mete anba. Sa vle di son fason pou pa fè erè nan email la, son fason ou kapab konfime menm email ke ou genyen. Men kisa nap fè? Nap desann, nap al la ki di sign up. Lèm fin antre nan sik nòb la yo banm yon avize yo dim uscis an voye yon imèl sou mwen voye yon imèl sou imèl sa kem te mete a mentenan mwen gen poum ale sou imèl la poum swiv etap yo jiskaske poum kreye kont la yo dim sim pa resevwa imèl la nan 10 minit M kapab tounen nan paj la ankò pou m remande yon lòt imèl konfimesyon. Sa vle di imèl la dèfwa li kapab pran ti tan men lepli souvan li toujou vini rapid. Sa vle di avan 10 minit l ap kite rive. Si n remake la n ap wè nouvo imèl ki rantre. Sa m ap bezwen fè, m ekri desann ekran telefòn mwen la m ap wè m wè imèl la la ki di m se my account email confirmation instruction. Si n gade la n ap wè imèl la la yo voye ban mwen pou m kapab al konfime imèl konfimesyon. Maintenant kisa map gen poum fè la? Lèm rive la, email confirmation nan yo ban mwen la, map annik klike sou li. M klike sou li, li dim poum poum ale la, poum m klike la sou lap mandem poum ouvri link mwen an. E lap mache. E imedyatman Li voye m sou Li voye m sou paj la ankò Li voye m dirèkteman sou paj uscis la Sa se tout bagay ki Sa se tout kondisyon yo Tout tèm yo Ke yo ban mwen Tout tèm avèk kondisyon yo Mètènan lè m fini kisa m ap fè Map di m aksepte e tout lèm avèk kondisyon ke yo ban mwen menm jan lè wap ranpli cbp moun nan gen dè kondisyon pou aksepte m klike la se I agree lèm fin klike la sou I agree mentenan la ou pral bezwen kreye modpas ou bezwen kreye yon modpas modpas sa lap itil mwen lèm ap rantre Platfòm nan, kèlke swa platfòm ou al kreye, obligatwaman fòk ou kreye yon modpas. E si w gade la anba modpas la, w ap wè gen 1, 2, 3, 4, 5 ti ba. Ba sa yo toutotan yo plen, toutotan yo tout ranpli, modpas ou ap kreye a se yon modpas fò ke li li meyè pou ou. Lè nou pral kreye yon modpas la, kè w ap kreye, lepi souvan ou kreye yon. Map kreye yon modpas la. Ou wè mwen met premye lèt la yo di modpas la li parèt an wouj sa vle di li fèb. Mete modpas mwen konsa. Ahan. Mete yon modpas. Mete yon karaktè. Mete yon karaktè. Ou di modpas mwen la li ekstrèmeman fò. Sou gade la wap wè 1, 2, 3, 4, 5 ba sa yo parèt vè. Sa vle di mot pas mwen li ekstrememan fò. Men tan sa wap fè la yo mande pou konfime. Menm jan yo te mande pou konfime email ou wè yo la yo di pou konfime mot pas la. Sa vle di son fason pou pa fè erè ladan lè wap rantre. Pou kapab direkteman konnen egzakteman le fè ke ou rantre mot pas ou 2 fwa ap gen posibilite pou pa bliye l. Sa fè mande pou konfime. Lèm fin rantre mot pas mwen la m konfime l. M kapab fè modpas la parèt kot anba la kote ki di show password la wè tou de gen sa epi m kap gade eske m pa fè erè si m gade la m wè premye a menm jan e m wè dezyèm lan li menm jan m pa fè erè map klike la sou submit m klike la pou m kapab anrejistre modpas mwen wè la yo di m email adrès ke m bay la li konfime alè a la google banm yon enfòmasyon m kapab. anrejistre modpas sa si m gen nan telefòn nan lè m ap antre m ka antre avè l pi fasil si m anrejistre l la lè m ap rantre sou uscis la modpas mwen ap monte otomatik m anrejistre li la epi m desann m poko fini ou gen etap toujou ap kontinye mettenan lè m rive anba a la yo ban mwen 2 yo ban mwen 3 fason pou m kapab 3 mode de verifikasyon 3 metòd de verifikasyon Se menm jan lè n te lè n t ap kreye CBP one nan. Wap wè gon kote ou rive yo mande w pou kreye yon metòd. Metòd de verifikasyon pou ki sa? Se yon fason ke pou nenpòt moun pa annik antre sou kont ou. Pou nenpòt moun pa annik monte sou kont ou a fè sa yo vle. Se yon fason pou yo kapab met sekirite sou kont ou a. Ebyen se BPI yon nan yon kote mande ou pou mete yon metòd de sekirite avèk te ou kapab mete l avèk SMS, avèk yon aplikasyon ki rele Google Authenticator ou gen dwa mete l avèl. Mentenan, nan 3 etap sa yo, sa k pi fasil pou nou pran n ap pran imèl la. Wap chwazi imèl la, poukisa? Pase imèl ou gen imèl ou sou telefòn ou li trè fasil. Si w pran SMS defwa ou gen dwa gen difikilte, ou pa gen sinyal, oubyen ou gen dwa chanje sim. Sa ka pa difikil. Premye etap sa yo anndan se yon aplikasyon ki rele Google Authenticator. Se aplikasyon sa a ou enstale l sou Play Store. L ap ba w dè kòd tanzantan ou kapab rantre. Men n ap pran imèl. Chak fwa w rantre y ap voye yon kòd sou imèl ou pou ou. Se alèd de kòd sa w ap gen posiblite pou w rantre sou uscis. M ap klike sou Submit. M klike la. Lè m fin klike la yo dim metòd de verifikasyon M chwazi email pou metòd de verifikasyon an Yo dim se m chwazi Mettenan yo pral mande poum konfime Poum konfime l yap voye yon kòd pou mwen otomatikman sou email kem te mete a Kòd yap voye pou mwen sou email kem te mete a m pral antre l la.

avanse. M klike la sou kòd yo fenk voye ban mwen an la. Klike la. Byen. Si ou gade la wap wè kòd la parèt. E nou rantre kòd verifikasyon sa. 0, 60, 19, 75, 560. Se kòd sa m pral anrejistre. M ka kopye l, m klike sou li la m kopye l. E pi, m fè bak. pou mwen al rantre otomatikman e pou mwen al anrejistre. M antre la ankò sou menm paj ke m te ye a. Sou menm paj ke m te ye a, m kapab fè yon ti bak oubyen oubyen w ap jwenn menm paj la ankò pou rantre. Epi kisa m fè? M antre kòd la. Etandone m te kopye l, m ap kole l la. Epi kòd mwen wè otomatikman li rantre. Kisa m ap fè kounya la? M ap gen pou. Submit kòd mwen la. Mwen klike sou li la map tann mwen. Yo di uh, verifikasyon mwen yo aksepte l bagay ok. Etenan yo bon yon kòd yo bon yon kòd de bakòp. Kòd sa map pran map anrejistre. E son kòd ki ekstrememan enpòtan. Apre kòd sa yo ba ou la. E. Yo e kou la yo dou. Ou kapab kopye kòd sa. Anregistre yon kote ki si. Ki trè sur. A. Kòd sa li ekstrememan enpòtan. Ki sa nan fè. Ou kapab. Ou kapab. fon foto pou li, ou kapab fon foto oubyen ou kapab ekri yon kote li ekstrèmeman enpòtan pou kòd ou a. Dèfwa ou kapab bliye, ou kapab bliye modpas ou, ou kapab bliye yon seri enfòmasyon, avèk kòd sa w ap kapab endiyèkteman rantre sou uscis la. Se sa fè mwen m fè foto li, m mete l yon kote, paske ou dwe mete l yon kote ki trè si. yon kote ki ekstrememan si ou kapab an genyen li. Ase wap bezwen, wap bezwen li kanmenm defwa lwa prantre sou an sou sit USC AS la. E kisa la fè? Imediatman m fin gen kont mwen an la. M fin gen kont mwen an la, tout bagay mwen ok la. Mwen gen kont mwen, tout bagay trè byen. Mentenan, m kontinye la. M poko fini toujou, m ap avanse. La ki sa yo fè? Yo bon mwen kèk kesyon la. Yo bon mwen kèk kesyon la pou m kapab reponn. Yo bon mwen kèk kesyon la. Ki sa m ap fè? Premye, yo bon mwen kesyon, yon premye kesyon. Sa se yon nan bagay ankò platfòm yo toujou fè pou kapab plis sekirize ankò. Platfòm yo, menm email la dèfwa lè wap kreyel yo mande w met dè kesyon ou reponn li, sa se yon fason dèfwa si ou bliye yon kòd, si ou bliye kòd ou sa ap sèvi pou kapab rantre sou platfòm lan alèd de kesyon sa yo ap poze w konn ki repons ou te bay. Premye kesyon yo pou premye kesyon ou kapab chwazi e nan kesyon sa yo ou kapab chwazi sa ou vle. Pouka w chwazi pase kesyon an anglè yo e? Pa egzanp, pa egzanp gen yon kesyon la yo di m e dezyèm kesyon an, dezyèm gen yon kesyon yo di m what is the name of the company of your first paid job? Ki premye konpayi, ki premye konpayi m te travay oubyen ki premye djòb mwen? Wap chwazi, ou kapab chwazi sa ou vle men mete yon repons ke direkteman ou konnen ke wap sonje. Mete yon bagay ki ekstrememan enpòtan wap sonje. Pa egzanp, m pran premye a ki se what is the name of the company of your first base job? Sa vle di, konsèy mwen pou ou lè wap pran kesyon yo ekri l. Ekri kesyon ou pran otomatikman, ekri l nan yon fèy, ekri l nan yon fèy epi ekri ki repons ou te mete. Par exemple la mwen mete nenpòt kon mwen mete mwen mete Amazon. Par exemple mete Amazon. Mete yon bagay ki wap konnen, wap sonje e ke nou fè pou kapab pa janm bliye. E dezyèm kesyon. E mwen chwazi nan dezyèm kesyon an la tou. Yo di mi mwen pran kesyon sa ki ki premye ki premye ekip foutbòl ke mwen te jwe ladan. Pa egzanp, mete Pa egzanp, mete Barcelone. Sa vle di kesyon an pran ou dwe bat pou ekri l yon kote pou sonje li. Twazyèm kesyon yo, ou twa kesyon, m gen ap pran twazyèm kesyon nan la. Twazyèm kesyon nan ki se Mwen kesyon sa yo di. Koman dezyèm dezyèm dezyèm bèt mwen an rele. M kapab mete mete mete eh. Mete chan. Kesyon mete yo bat pou sonje yo. Bon katriyèm kesyon toujou. Tèlman bezwen pou platfòm lan trè se trè sekirize. A, fè kat kesyon. Fè di m a e What is the country of your ultimate dream vacation? Pa pale anglè, lage l jan nou vle. E, a egzanp, m pran, m pran, m pran yon, m pran nenpòt. M pran Chile. Toujou sonje kesyon ke nou, nou, nou te, nou te mete yo. Senkyèm kesyon. Senkyèm kesyon, Senkyèm kesyon, Yo di m what is what was the first thing you learn to cook ki premye bagay m te aprann pou m fè manje. Kite m pran m ekri m ekri sa epi m fè m klike la ki se submit ok la ki se submit yo di m la m ap kontinye toujou mete nan lè m rive la yo di m please choose an account type to continue Euh, map chwazi ki tip de kont ke m genyen. Eske premye an di m se eske m son aplikan. Dezyèm nan di m eske m son m son m son moun kap reprezante yon lòt moun. Eske m son reprezantan legal. Etan wap pran premye an ke ou son aplikan. Epi ou fè submit. Al anba a nèt ou fè submit. E lè w fin rive la, kisa w bezwen fè? W ap pran premye pati a la. Premye pati anlè a la se li w ap chwazi. Men pati sa w ap chwazi l, ou p ap kapab ranpli receipt number a toutotan ke moun k ap sponsorize w la pa voye enfòmasyon sa yo ba ou. Se lè l fin apwouve. Se lè uscis fin aprouve wap gen nimewo sa la pou kapab rantre pou kapab fin fè etap sa. Sa vle di si moun ou gen etazini kap edew la poko fin aprouve ou pap ka ranpli etap sa yo dakò sa vle di fòk moun kap sponsorize w etazini an li aprouve sa vle di se lè sa wap ka fin akonpli wap fin akonpli tout etap yo nèt pou kapab fini avèk li. Se konsa ou kreye yon kont sou uscis, se konsa ou kreye yon kont, m swete pou w aprann anpil bagay, ou menm sponsor la wap rive ozetazini wap gen yon opòtinite pou kreye kont ou alèz pou kapab al jwenn fanmi w etazini nan jou kap vini yo la, m swete ou te aprann anpil bagay, e si w aprann yon bagay pataje avèk yon zanmi w, yon pwòch ou, yon kamarad ou, yon fanmi w afenke li menm tou li kapab konnen kòman l kapab kreye yon kont sou uscis. Lè ke l fin apwouve, nou kapab benefisye de pwogram Joe Biden nan. Nou mete la a avèk ou. Pataje videyo a, like li, enskri nan kanal la ou kapab jwenn tout enfòmasyon ke n ap pataje. Tchaw!